Once again map welcome nou to our team. Welcome to EONQ. Once ou pran yon klas nan sistèm EONQ an, basically you ou fè pati team nou. Nap chèche, map chèche tou. So, mwen gen posibilite pou m ale nan de espas kote mwen pran training avèk yon seri team kap move e mwen menm mwen mennen training sa yo ban nou nan EONQ pou nou kapab ajoute plis sèvis nan biznis nou. whether you looking to gain a um solid understanding of the tax in short amount of time, tankou yon peryòd ki tou kout kote w ap konprann taks lan vre, se pa senpleman just mete enfòmasyon sou software la, se pa sa n ap montre w, apre sa nou te ka ale dirèk sou sistèm software lan, nou te ka fè valè senaryo ke nou vle, men nou vle ou konprann taks nan yon lòt nivo, lè w ap pale avèk yon kliyan ou kapab you know express

access avèk enfòmasyon yo pa fè research you know yo pa research e so yo pa genyen twòp tou pou yo di kliyan yo right so nou menm nou pèmèt ou gen ase langaj and konesans avanse aprè sa w fin pran la menm jan m di w se pa sèl klas stats w ap gen pou w pran gen plis klas lòt klas tou ki plis avanse so toutan w ap fòme tèt ou se plis w ap kapab bay yon sèvis ki de kalite. nan taks se kalite sèvis wap bay lan ki pral pèmèt ou rete sou sistèm nan as a good tax preparer yo se yon tax preparer yo kalifye kòm yon moun ki konn byen fè taks ok si ou vini jis pou fè lajan tou voup voup yon sèl kou ou ka pa fè twòp tan sou sistèm sa ok so nap pèmèt ou konprann personal tax and pran kontwòl sitiyasyon taks fanmiy ou aprè klas sa nap baw jwenn yon sètifika nan men IRS and w ap jwenn yon sètifika nan men A1Q. So w ap gen 2 sètifika. N ap pèmèt ou aplike pou piten ou. Nou menm ki poko gen piten, piten nan se nimewo oubyen m te ka di lisans w ap gen bezwen pou kòmanse travay as a legal tax preparer sou sistèm taks lan. Your investment is promised. Lajan ou depanse pou vin nan klas sa a, se yon envesman ki garanti li ye. And there's no way, unless ou menm ou di, ah, bagay sa a twò konplike pou mwen, m pa, m pa ladan l, m pa konprann langaj sa, ou lage pye w. Men, n ap pèmèt ke ou, you know, tire lajan ou depanse pou patisipe nan yonn nan fòmasyon yo. Ok? Ewenkyou, membership system. Here's something you might not have realized. People who understand the tax system, kòman sta sistèm nan travay, yo tend to build more wealth and keep more than those who don't. Sa vle di, moun ki konprann tax, personal tax menm, nan Etazini, ou kapab leverage tax system nan, menm jan avèk kredi sistèm nan, pou kenbe plis lajan nan bank akawont ou. ok moun ki konprann tax ou konprann financial system of the united state ki baze sou tax avek kredi ou wè 2 bagay sa yo se 2 pyon nan sistèm nan wens ou gen access avè yo e konprann koman pou itilize yo nan peyi an I'm telling you pa gen oken transaksyon ke ou ta vle fè ke ou pa kapab fè sistèm nan gen lajan ki la ki chita kap tann ou jis paske ou konprann de sistèm taks sa yo, sistèm taks lan, kredi avèk yon LLC, you are golden nan sistèm sa. So, every American citizen oubyen yon moun ki rezidan sou sistèm nan who have achieved and sustained real financial freedom, la a nou vin la a, se financial freedom n ap chèche, ok, moun ki arive jwenn financial freedom yo, yo konprann taks, yo konprann kredi. So, lè w konn kòman tax system nan opere e ou kapab opere l pou tèt ou e ede lòt moun jwenn lajan, jwenn avantaj sou sistèm nan, sa vin ba ou yon benefis pou avanse. Tax knowledge is one of the biggest difference between those who move ahead and those who don't. Gan moun nan peyi an yo jis santi ya vire tou won, tou won, tou won, tou won. Yo pa janm ka get ahead. You know why? Paske yo pa konprann tax, yo pa konprann kredi. So congratulations ou menm, ou menm ki la a aswa, congratulations for taking the first step. You choosing to educate yourself, pou pou mete konesans nan tèt ou. Konesans ou aprann pap janm pèdi menm menm menm menm. spesyalman nan sistèm financial la. Nou menm nan A1Q, nou attend divès seminè nan tout domèn yo nèt. Guess what? Menm si se yon domèn mwen deja konnen, gen yon speaker m al tande l ka di yon sèl bagay ki chanje tout trajectory biznis mwen. Ok? Sa k fè nenpòt sa nou pral fè isit lan, make sure ke nou nou prann nou nou konprann li e nou itilize tool sa pou nou avanse avèl.